Li pran fanm nan nan men Manou Ma kote fanatik yo la kap mete moun sa yo la nan diskisyon kote la fanatik yo la ap voye ap voye pren la kote la ap fè Manou Ma fè tèt Manou Ma cho la nou konnen. Dèyè deja Neyma pran fanm nan nan men Manou Ma kote Manou Ma pran pil videyo la kote lap pale la. Epi nan videyo jodi a la, tout sa nou pat konnen de moun sa yo nou pral konnen nan videyo jodi a. M pral di nou poukisa Manou Ma pran

Bon, m pa pa jure ankò, n al nan video nou gen pou jodi a. Bon, jan m te di nou nan kòmansman video a m pral pale de Neymar Junior, Nathalie Lafelis, Manoumba.

Manou bay mizik sa l te renmen mizik sa Manouba tap chante pou li bon m bal mete ti bout ti bout video sa pou nou ka wè de sa map pale a map tounen tou sit. Bon m te ka di jan nou wè l la la, jan nou te wè ti bout video sa depi lè sa Neymar te vin fè ti bout video sa avèk fanatik li yo la, avèk tou avèk tou menm jwè foutbòl li yo tou, menm kondisip li yo tou, klèb li yo te fè ti bout video sa kote l te lage la, m te ka di w fanatik Neymar la kote yo pran Barça fè anpil pale anpil kote la Barça te vin fè anpil polemik kote Malouba menm te fè san silans li menm li te tou soti an mizik nan apre m te antre m te Nan dntwa ya mizik sa m te antre nan dntwa pou m te radi sa map pale ya m te ka di kote manouma fè konnen Nathalia te pi lè Nathalia te avèl la Nathalia te avèk Neymar tou men Nathalia pat janm di Neymar e aprè lè fèt Neymar la Nathalia te moute an foto avèk Neymar e lè sa lap vin konnen Nathalia te avèk Neymar bon m pral moute nou tou anpil lòt tipi video kote lè fèt Neymar kote.

Feliz cumpleaños pou Neymar, li te swete Neymar bòn fèt tout bagay menm te ka tou. E aprè fèt Neymar an la, kote li menm avèk Neymar, kote Neymar avèk Natalia la yo te koumanse ap pale, yo te koumanse keep kontak.

Nathalia te avèk Neymar Mwen radio Mwen kite radio kote bagay sa la fè anpil pale anpil sou entènèt la la kote fanatik Neymar la yo ap vin trip sou Manouba paske Neymar ap pran fanm nan nan men Neymar e Manouba ap pran e Neymar ap pran fanm nan nan men Manouba kote fanatik Neymar yo ap trip sou Manouba nou konnen Manouba li se yon atis li se yon li se yon atis li se yon chantè so m te ka di w bagay sa pa ezite desann nan espas kòmantè a di m kisa nou panse de bagay sa.

Nathalie Valolis kòm m te fè yon video sou sa deja li se m pa beze fè anpil pase sou sa so map fè yon ti pale sou li tou piti kòm m pap rete m pap rete sou sa plis pou moun ki pa konn Nathalie Valolis la Nathalie Valolis li se yon DJ li se yon atis li se yon chantè li se yon modèl m te ka di w la lap fè anpil pwomosyon pou anpil pou anpil

Pa ezite bay video yon like si w te renmen vide a, abone ak chèn la si poko fè sa, wap gen jou rate pou nan pòti bouton ki make subscribe li sabòne oubyen souscribe li, sa pral depann nan lang telefòn ou wap klike sou li wap bal noticotrication epi tou ka voye notifikasyon pwochen tan pwochen video sou chanèl la. Map di yon mèsi a ou menm ki toujou like, ki toujou pataje, ki toujou kòmante, sa fèm plezi anpil, map travay anpil poum pote pi bèl imaj pou nou, pi bèl enfòmasyon pou nou. Toujou sa kap pase nan mond la. Bon si ou menm ki fenk vin sou chanel la maes do. Byen vini nan fanmi an. Pa ezite pataje video avek zanmi w fanmi w envite zanmi w fanmi w vin abone ak chanel la pou video a ka rive jwenn plis moun. Male tout moun nou vin koute yo pam nan lòt video ankò ki se sou menm chanèl la ki se Pi yo pa pi byen. Yon salitasyon pou chak grenn nan nou Tchaw tchaw.